Nou konstate, aprè 2 semèn mobilizasyon ouvriye travayè yo nan 4 kwen peyi a, gouvènman an fè lasoudorèy, li pa tande vwa malere malerèz ki nan faktori yo, li pa ajiste salè a, li pa desann pri gaz la, Ansanm mezi akonpayman sosyal yo jiska mentnan yo poko wè lè. E se nan optik sa, nou vini la pou nou denonse direksyon CODEVI ki pran desizyon ki fè mete tout ouvriye nan CODEVI nan yon mizandisponibite san. yo pa konn kilè y ap retounen travay pa rapò avèk mobilizasyon yo. Sa se premye zak abitrè ke konpayi Codevi pran li fè sou ouvriye yo aprè mobilizasyon ouvriye yo. N ap denonse tou desizyon konpayi Codevi atravè izin ki anndan l yo, patikilyèman Top Choice, ki pran desizyon ki revoke yon ansanm sendikalis paske yo t ap revandike yon bagay ki jis, ki nòmal. E se poutèt sa nou mande, pilman e senpleman ke yo tounen tout reprezantan sendika ke yo revoke abitrèman e ilegalman nan pòs travay yo, san pèdi tan. E nou, pou nou kontinye denonse atitid manfouben. Leta a ki pa pran an konsiderasyon revandikasyon moun ki ap travay yo, an patikilye moun ki travay nan pak endistriyèl yo, kit se Karakòl, kit se Godevi, kit se nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan. Kòm nou wè Leta pa pran an konsiderasyon ansanm revandikasyon nou yo, E nou menm nou pa antann fè mach aryè nan kad revandikasyon ke nou genyen yo, se nan optik sa a nou ap anonse yon nouvèl kalandriye mobilizasyon pou fòse pou n kontinye fòse leta a tande vwa larezon pou l fikse salè minimòm nan a 3 mil goud pou pi piti. Pou leta bay ansanm mezi akonpayman yo pou konpanse, paske lè nou di 3 mil goud se pi piti nou kapab, nou te kapab mande. Pase fòk leta bay akonpayman sosyal pou konpanse kesyon salè minimòm. Barèm enpozisyon IRI a nou mande pou leta pase l a 450 mil goud, yon fason lè yo fin bay ti grapday la pou yo pa pran l nan men, bay li nan men goch, yo pran l nan men dwat. Nan sans sa, nou mande reyentegrasyon tout moun yo revoke nan CODEVI yo, san pèdi tan. Nou mande pou Leta pran dispozisyon pou yo desann pri gaz la, retire ansanm ogmantasyon ke yo te mete a, paske gaz la kontinye desann sou mache entènasyonal la, fòk Leta desann li. E nou mande, pa egzanp, Ansanm sendikalis ki te nan komisyon sibvansyon sible ki vin nan komisyon konsiltatif ki te fè rapò tèt chat nan mwens ke 24 wè ki moute gaz la sou popilasyon an, nou mande yo pou ke yo swa yo si yo pa kontinye pou yo pa kontinye rete konplis ak gouvènman se swa yo demisyone paske yonn nan objektif yo te di Lè gaz la moute sou mache entènasyonal la, l ap moute. Lè l desann sou mache entènasyonal, l ap desann. Erezman pou nou, gaz la pa menm rive nan nivo ke l te ye lè yo te moute gaz la an 2021. Nan sans sa, n ap fè apèl a mobilizasyon ak tout lòt kategori travayè yo nan peyi a. Nou menm travayè laprès, moun ki travay nan ponp yo, gaz la moute nan ponp la, li moute pou pwopriyetè ponp la men l pa moute pou moun k ap travay nan ponp la. E se nan sans sa, nou fè apèl avèk moun ki travay nan ponp gazolin yo, moun ki travay nan nan ti peti demele ki genyen yo, moun ki travay kay moun yo, nan e nan mezon komès yo, ajan sekirite yo pou yo vini pote kole nan 3 jou nouvèl jounen mobilizasyon ke nou lanse pou le 29 avril, 30 avril epi premye me nan okazyon premye jounen entènasyonal travay la. Nan sans sa. Nou mande Lapolis pou ke li akonpaye, kontinye akonpaye nou e fwa sa a, randevou a kase devan Pak Sonapi a, depi l fè 7 è nan maten, pou nou pran wout ayopò a, monte Dèlma pou n al bout devan Primati a, fwa sa a fòk nou wè Alix Didier Fils-Aimé nan je pou n pale avèk li, pou n di l kote rapò depi lane dènyè a li chita sou li a. ki genyen ennan e Konsèy Siveye Salè a, malgre ke nou konnen li pa gen manda, li te fè yon rapò pou ke nou pa mande pou yo pibliye rapò a jan l ye a, men Leta dwe pran desizyon pou ke yo pibliye yon arete ki fikse salè minimòm nan e ans bay mes ansanm mezi dakonpayan yo e pou yo bay sekirite nan peyi a tou paske jodi a gon ansanm antrepriz ki fèmen se pa rapò avèk ensekirite ki pa gen sekirite ki pa genyen fè ensekirite a fè konpayi yo oblije fèmen pòt yo e nan sans sa Nou renouvle ankò apèl a mobilizasyon jeneral nan peyi a pou fòse Leta tande vwa larezon pou l bay salè a, pou l desann pri pwodwi yo. Yo te ranpli tout kondisyon yo pou yo te pran lari men ou konnen Leta se yon Leta reyaksyonè. Fò n di kiyès moun ki ladan yo, nou konnen Privè se aksyonè lòtbò a. E jodi a yo aswafe de pouvwa, y ap konkokte. Men yo pa vle wè moun k ap òganize, yo pa vle wè moun k ap revandike. E se nan sans sa a, nou menm nou konnen ke batay la fòk li kontinye. Kanmarad yo sèlman sa yo te gen nan men yo se te pankat yo, branch bwa yo pou yo te mande Leta fikse salè a. E revandikasyon yo yo pa ale dirèkteman vè konpayi yo. E se kite moun yo kite konpayi yo, yo al nan lari. M pa wè ki rezon pou ke yo genyen, paske pa egzanp nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan, moun yo nèk rantre yo kite espas la, yo desann nan lari a pou yo kapab pote revandikasyon. Pa gen anyen de vandalizasyon ki fèt, pa gen anyen de vyolans ki fèt nan espas yo. Yo pa ta dwe, premyèman, fè yon lòkawout pa egzanp, yo fèmen pou yon sispansyon tanporè san eksplikasyon e se pa rapò avèk Leta tou ki pa jwe wòl li. ki fè konpayi Codevi panse li tou pwisan kòm nan zòn Wanament yo achte depi se otorite ki genyen e non palan pa pou ministè afè sosyal, nan sans sa nou mande ministè afè sosyal atravè direksyon di travay prese prese pou louvri yon ankèt pou yo konn pou ki rezon yo revoke kanmarad sendika yo e nou mande reentegrasyon yo byen rapid paske nou menm kòm sendikalis nou pa ka tolere nou pa ka aksepte ke pa rapò avèk on mobilizasyon, gen moun ki t ap mande on ajisteman salè epi pou mèt konpayi yo, an patikilye Top Choice, pou ke yo pran desizyon pou yo revoke on ansanm sendikalis. Jiska mentnan nou poko konnen paske izin nan yo pa relouvri pòt yo depi nan seri mobilizasyon yo. Yo fèmen pòt yo, yo gen on sispansyon tanporè, yo pa di kilè y ap tounen travay ankò. E se vandredi a gen sèten nan reskonsab sendika yo ki t al touche kèk jou travay ke yo te fè avan mobilizasyon an. e yo anonse yo ke yo fèmen dosye yo, sa vle di nou poko konnen ki kantite men pou pou lenstan nou konnen gen e pratikman 6 toujou ki ki jwenn lèt ki di ke yo revoke yo e nou menm nap pwoteste enèjikman kont tout e e zak sa yo e konpayi a e ap poze e kont e reprezantan sendika. Non, nou te fè 2 rankont avèk minis afè sosyal la an patikilye, se avèk li nou te rankontre e te gen reprezan manm CSS ki te la. Nou te di minis lan e CSS la manda l fini pase yo te enstale an fevriye lavèy Ariel ta prale, se Ariel ki te enstale yo, fevriye ki sot pase yo ba yo 2 zan yo pa gen manda ankò e se poutèt sa nou mande se gouvènman an ki pou pran yon desizyon paske nou pa ka ale nan dilatwa. e sendika mande yon pri, patwon pa vle yon pri, e fò n di, gon gwoup nèg ki pa vle. Pa egzanp, nan sektè soutretans la, majorite antrepriz yo, yo di yo menm yo pa gen pwoblèm pou gen yon ajisteman. Men lè w konnen gen bawon ki nan sekirite yo, lè Youri Latortue ki gen Nasyonal Sekirite, yon ansanm de lòt ankò, yo di pa dwe gen ajisteman salè pou moun k ap travay yo. E se yo ki bloke bagay la. E se poutèt rezon sa a nou menm nou denonse ak tout fòs nou, tout patwon, Sousèt, patwon magouyè sa yo ki pa vle gen ajisteman pou moun k ap travay avèk yo e nou mande yo fè an sòt ke leta pran dispozisyon pou ke yo ajiste salè a pou tout kategori travayè nan peyi a.